Zanmi entènèt kòman nou ye? Vwa sa depi nou tandel nou konnen se NOK sèvis plis. Lè nap gade la nou wè mwen nan lari a la. Nou gade la mwen nan zòn kadyak. Ebyen nan zòn kadyak la gen yon antre. Ann gade antre a de distans lari a avèk kote m prale. Ave nou an pou mal montre nou yon bagay yon bagay ke m konnen ou menm menm ou pral enterese ann gade avèm e map felisite tout moun kap gade videyo sa ki pral patajel ki pral kòmante e pa bliye lèw fin gade videyo sa voyel bay youn nan pi bon zanmiw ou konnen ki nan bezwen fè yon acha ann di yon mezon. Paske sa m pral montre w la ou pral kontan wè l. Ebyen zanmi m pou m pa tèlman pran anpil tan pou m antre nan lè detay, la nou gen yon kay nou pral ofri w. Sa ka rive ou pa ka achte l men ou gen yon zanmi w ki ta renmen gen yon bèl kay tou fèt, tou meble. Kay sa ou pral gade la, li sou 10 santyèm de tè e demi. Bon papye wi, tè ki a bon papye. Nou kòmanse voye yon koudèy anlè a pou nou wè. Nou wè, s on kay lè w ladan l, ou ka fè tout bagay ou ladan l. Ou ka fè resepsyon maryaj, ou ka fè anivèsè, li gen kote pou resevwa moun nan balkon, ou tap gade lèm tap vini m te fè zoom anlè a. Ebyen la nou gentan rive wi, wè m te diw li pa lwen lari a, la nou gentan nan baryè rantre mezon an. Sa wap gade anfas la la se remiz lan wi, ann gade sa se remiz lan. Mwen fon zoom anndan pou wè. La gen yon machin anndan remise an. La ou tou wè remise a li ka pran nenpòt 2 machin. Ann gade lakou a. Lakou a betone. Ann gade. Se yon lakou li gen basen dlo ann di rezèvwa. Tiyo ap vide ladan l 24 sur 24. La depi w nan lakou sa ou pa gen pwoblèm dlo. Ebyen, mèt kay la deside vann li pou rezon pa yo, paske yo jije bon peyi a gen dwa jan li prale la a li pa fè yo byen, yo di bon y ap vann kay la. Men, n ap fè tout moun ki konnen byen nou nan katriyèm seksyon. Nou konnen byen katriyèm seksyon pa yon zòn ki gen pwoblèm. Se yon zòn ki an sekirite, pa gen dezòd, pa gen moun k ap vin fè derapaj ladan l. Bon, ann di, se yon zòn ki sou jiridiksyon Miskaden. Ebyen, mwen nan rantre kay la la m pral montre nou distribisyon kay sa. Deja mwen felisite Mesye Charly e ki fè yon bèl kay konsa nan zòn kadyak. nan katriyèm seksyon. Sa se yon bèl devlopman. Malerezman, li deside vann li jodi a. Ann gade. M tounen ankò pou m ba nou yon flach deyò a. Ou wè gen yon balkon sou kote sa a. E anlè devan kay la tou, gen yon lòt balkon. Men, m pran yon ti tan pou m te ka fè nou wè lakou a. Se sa k fè m tounen. Talè la a. Nou pral wè koze mezanmi. Pa bliye mwen se Enoka Service Plus e devwa m se ede nou konnen kisa ki disponib e tout afè k ap pase nan katriyèm seksyon. Depi nou bezwen, nou kapab kontakte Enoka m ap fè videyo e poste pou nou. Kèlkeswa sa nou bezwen, rele m, m disponib. Ann gade la, n ap antre anndan kay la. Nou ka gade byen. Mwen antre anba galri a map vire nou on ale ale sa nap gade la byen pran san nou pou nou gade ok map antre nou wè 2 chanm fas a fas m fè nan bò a goch la ou wè la la gen yon sal a manje ou kapab enjoy ou pandan ou nan sal a manje a la. Nou pral moutre ou yon lòt bagay ankò. La map moutre nou jan kay la fèt pou nou ka pi byen konprann. Ebyen nou wè la, tou gen yon kizin sou kote a wè. Ou ka nan sal a manje a wap tann manje w epitou madanm ou swa ap prepare pou ou. Eske w wè? Nou wè? Pa bliye si ou menm ou ka achte kay sa, ou ka achte la tout sak ladan. Sa pral depan de mwayen w. Ou wè ti. Kontwa sa ou wè gen ti chèz devan l ou ka met la si w ap drink yon bagay kèlkonk ou ka poze w la ou enjoy ou pandan fanmi an ap prepare oubyen madanm ou mennaj ou wadèvè ap prepare pou tou gon sal a manje anndan an tou gen kwizin tout bagay nèt ann kontinye avèk videyo a nou wè pandan n soti la nou ka tou ale nan salon an ann gade men salon an. Se pa ti bèl kay n ap gade la a. Kòm mwen fè videyo a, n ap wè l men, nenpòt lè ou ta nan katriyèm seksyon oubyen ou enterese ak kay sa a, m ta renmen ou fè yon pase. Kè w ap kontan. E si ou menm tou ou ka achte l, pwofite l. Se yon bèl kay li ye. Ann gade. Jan anndan kay la byen prepare. Pa bliye mwen di nou li pa yon pwoblèm si ou ka achte kay la ak tout sa k ladan l, mesye Charly pa gen kras pwoblèm avè w. Gade valè fenèt ki nan yon chanm. Sa vle di la pa gen afè chalè menm. Kay la se sistèm kay ki fèt an Frans n ap gade ale a toujou. Ale a mon lòt chanm ankò. Sa sa son lòt douch. Aprè chanm nou sot gade a avan ki te gen tout kizin ladann la. Nou gade la nou ap gade douch la. Talè a nou te gade salon an. Sa va nou sou nenpòt 3 chanm la. Nap vizyone. Gadon douch. Bon bagay. Sa w wè? Eske m bay manti? Se yon kay ki byen byen prepare, nenpòt òganizasyon kapab lwe kay sa san pwoblèm. Si l te pou lwe, malerezman li pa pou lwe. N ap pati pou yon katriyèm chanm. An n gade a tout kabann. Byen pran san nou pou nou gade kay la. E se pa ti chanm piti non. Bèl chanm wi, chanm ki byen fèt wi ok ann gade ansanm avèm menm nou konnen m pa konn bay manti ok nou prale toujou ou wè la nou pati la pou yon katriyèm m pa pèdi se sou katriyèm chanm ou senkyèm ann di katriyèm. Ok nan chanm sa se la li tou gen twalèt tout bagay li e se la tou yo plase inivètè bagay kouran tout bagay elatriye ok sa son ti chanm de konsèvasyon li tou gen douch li ladann li gen tout bagay li a ou gentan wè plizyè douch la wi. Ok sa fè senkyèm senkyèm chanm ann gade toujou bèl mezon mesye son kay si m te gen kòb m ta va achte l malerizman m kite l pou nou. Ann gade. Sa vle di ou menm ki bezwen achte kay sa, ou ka achte kay sa, an plis ou ka lwe l tou si w vle. Ou menm ki konn biznis, ou kapab fè sa. La nou sou yon sizyèm chanm lan. Gen bagay, gen bagay. Se pa ti kay non. Yep, bel kay. La, tou gen yon bibliotek. Sa son bibliotek ki la. Bon bagay, moun yo panse. Yep. Ok, nou pral we koze koun ya. We la, mwen pral vire, nou pral monte al etaj. Tout sot ap gade la, se te nan. premye etaj la n te ye la. Kounye la, n ap monte, n ap pran eskalye pou n al gade anlè a. Ann gade ansanm avè m. N ap monte la, monte la. Bon bagay. Wè sa, e pou kenbe pou lè w ap monte si w ta gen entansyon oubyen si w koumanse granmoun, ou ta vle pye w ta chape pou w pa tonbe, ou kapab kenbe l. Ok la mwen anlè a. Nou te anba talè a. Kounya mwen monte mwen anlè a. Ann gade byen. Byen obsève. Nou yon ti balkon ki gen sou kote a. M soti mal montre nou. A ve di pandan w anlè a. Ou ka soti sou yon ti balkon. Ou al gade sou kote a. E pandan nou menm sou kote nan ti balkon sa. Men pi gwo koze a. Ou wè. Pandan m kanpe nan ti balkon sou kote a. M tou montre nou lòt la. ki devan, sa ou ka fè resepsyon, maryaj, tout sa. Ebyen, pandan m fin moute eskalye a, m ta montre nou ti balkon an, an n gade premye espas la. Nou wè gen sofa, wè gen yon bèl vi, nou konn tout moun an Frans renmen fè kay yo konsa. An n gade. N ap kite nou viv kay la e nou menm tou n a di kèt. Sa Enoka te di a se vre, gade bèl kay, bèl chanm. Nou wè? 3 pòt, sa vle di 3 chanm gen tan anfas nou la. M pral nan premye chanm sa a. An n gade. Sa se yon chanm ou te mèt vini avèk kantite moun ou vle. Tou ou t ap dòmi. Pa bliye, mèt kay la di li ka vann li ak tout sa k ladan l. Ou wè la a, La son kote ou jwenn. Sa se pou madam nan. Li te fèl sa son biro li gen tout 5 kòb penich yo atè a m tèlman renmen bagay sa so waw m fè foto a spesyal gade tout kalite 5 kòb li mete la sa son bagay ki montre w ke E tout lè w rive la pou w gade tout penich yo atè a li tou kole nan siman an. Sa se biwo li ye. Yon bèl ti biwo. Ok. La nou rive. Sa se yon chanm ankò. Sou konbyen m ye la a? Tèlman gen chanm mwen pèdi. Ou menm k ap gade wa konte. Bon, m gentan pèdi wi la. M ta di m sou 3 chanm anlè a la si m pa twonpe. Sou nenpòt twa wi. Sa nap gade a se pa yon bon lyon non mezanmi. Se kòm yon nounous. Ok. Ok. Nap tounen la. M pral ba nou wè toujou. Gade m poko janm fini non. Nou te konn se yon ti kay. Ok. M te di nou map vin a videyo a pou nou. Ann gade. Sa se yon douch. Bagay resan. Bagay resan. Depi ou tande se moun an frans kap fon bagay yo pran san yo pou yo remet yon bel bagay e tout douch yo souple bay konfò pa vye bagay non ann gade ou menm ki bezwen achte kay la prese prese rele nan nimewo ou pral wè nan deskripsyon an kontakte prese prese pou kapab achte l ann gade wè la. La a, se yon kizin ki devan la. Pandan m te rive devan an, talè a, Mesye Anèt pa peze yon bouton. O o! Ou tande a, nan kèlke segond m mete men m sou recho a. Se prese m prese retire menm ou telman boule wi. E nap diw tou e sistèm elektrik ki fèt nan kay sa se sistèm fransè a ou menm si w pa renmen l ou ka fè yon bòs fèl 110 pou ou a la va vit èske w konprann ok ou wè la m pral sou balkon devan balkon sa se yon balkon ki rezève a si ou vle. fè yon ti fèt devan oubyen si w vle fè ti ti ti fèt ou èske w konprann sa m di w la envite zanmi w vin dine vin pran yon ti plezi avè w konprann fè ti poul boukannen w konprann sa m di w la ti kote pou w rilaks ou fè anivèsè fèt enjoy konprann gade yon bèl espas sa ka pran moun sa ka pran moun. Aah gen bagay ann gade kay la gade sa w wè pa bliye kite kòmantè pa w la pou w di m kisa ou wè pa bliye m di nou kay sa se nan katriyèm seksyon de miragwàn kay la gen bon papye l epi tou kay la fèt sou 10 santyèm de tè e kay la gon jaden tou ladan l. Sa vle di wap jwenn kote pou fè jaden w plante tout sa w gen bezwen. Ebyen ou menm ki ta renmen posede kay sa rele nan nimewo ou wè yo san tèt kase wap jwenn moun ki pou pale avè w men kay la degaje w kontakte zanmi w kontakte fanmi w rele nou pou w ka negosye pou gen kay sa mèsi se te NOK Service Plus.